Madam mesye bonjou bonswa pou tout zanmi tout fanatik ki branche chanèl radyo pale ayiti la vwa di pèp bondye beni nou tout jodi a la ke bondye pwoteje nou komisè miskaden ki voye ale nan peyi san chapo yon gwo chèf gang gwo chèf gang sa a bwè dlo bouch li nan fon dè nèg komisè a bay detay kòman li arive mete lapat sou chèf gang nan e voye l ale nan peyi san chapo komisè emisyon pou ou pale avèk lemond antye ap tande w la. E nou wè yon jèn gason atè a, di nou ki sa k pase. E tip sa a, misye rele Renel Duverger, misye se nèg Leogàn, misye opere nan yon baz gang ki rele Mòrèd, e misye gen ti non ki rele, non e misye, e misye nan baz Mòrèd, e misye gen ti non ki rele Black Mèvèy. Nou se yon bandi nou twoke li. Misye ap opere ak Leogane e Gran Ravin. Nou te aprann ke misye yè swa, yè swa ke misye te touche pa bal. Nou te fè nwit a tap veye misye, mayanan nou pat jwenn misye pase. Jodi a pandan nan imigrasyon ozanviwon de 1 è demi, yo enfòme nou ke misye ap pran swen di kote de lopital Fondèblan. Nou plonje anba. Lè nou plonje anba, nou debake, nou jwenn misye. Nou pran misye, nou mete l nan batwòl la, mayanan pou nou rantre Miragwàn avèk li. Mwayen nan e pou misye omwen te ka pran pi bon swen. Bon, okou de la wout, lè n ap poze misye kesyon, bon, misye te vrèman pè, li te vrèman efreye, li te di misye pa gen pwoblèm men fòk li koopere. E finalman li te fini pa koopere. Misye gen 2 nèg, ke m pa bezwen site non yo, ke li di m ki di kote de bawon, ke m te pral pran. E nan rantre bawon an, lè m ap plonje, m ap oblije kite wout, e premye wout. Pou m tonbe Osniak la, m al tonbe pa anndan lakolin Dakin. De anndan lakolin Dakin, m plonje, m antre fonde nèg a msye, n ap pran, n ap plonje, n ap antre. Msye te dèyè patwòl la, msye ouvè pòt patwòl la, epi msye lage kò l atè. Lè n tounen pou n jwenn msye, bon, msye te vrèman efreye, e l te gentan blese pa bal deja. E, bon, finalman, msye mouri. Èske jan gason sa l pa t minote? Non, msye pa t minote, paske nan moman sa a, lè n te nan imigrasyon an, nou pa t gen minòt nan men nou, nou pa t ka minote msye. E lè w anndan patwèl la, ou gen posiblite pou ouvè pòt patwèl la pou w tante sòti. Ou mete l nan kòf la dèyè nèt? Ya, m mete l nan kòf la dèyè a.
Se sèl fanmi l, madanm li, ki te mete l nan kòf machin nan. Konbyen mak katouch pou jwenn sou li? E, m pa t gade tout sa, men sof ke m te enfòme ke l pran twa katouch.
Mesye, mesye nou te ale dèyè yo e nan Bawon an, nou pa, nou pa gentan rive jwenn yo? E, m pa t gentan rive, paske misye te gentan lage kò l atè. Bon, finalman, la mort suivra, misye mouri. Misye pa gentan mennen nou nan baz nèg la. Selon sa l te di nou, 2 nèg yo di kote 2 nan bawon. Nèg yo 2 te yon fizi de kalib T 65. Se dèyè 2 nèg sa yo ke n te prale. Gen zòn Tilapli oubyen? E wi.
Lokalite kote ke Tilapli fèt. E nèg sa yo pa yo pa zanmi ak Tilapli? Yo pa gen konivans avèk yo? Asireman.
Asireman. Sof ke 2 nèg sa yo, yo di kote 2 bawon. Donk maten an lè m t ap chache misye, tout maten an yè swa m ap chache misye. Yo te di m e se yon sèvis de leta ki depoze l du kote de Fondè Blan maten an. Sèvis leta? Ya. Men èske misye blese se pa rapò avèk gè ki genyen nan gwoup gang? Misye blese pa bal, misye blese pa bal, on dirè pa lapolis nan yon zòn ki rele nan Kiki, nan Lewogàn. Men èske w ap toujou kontinye avèk operasyon an pou w te ka jwenn kote misye t ap mennen w la? E misye poutèt pa l, li pa konn kay la, men sof ke li di m men. Ka ki moun ke yo ye? Donk map ankete pou m konnen ka ki moun pou m debake nan jou kap vini yo. Wi m konn non pèsonaj yo.
Men pou le moman la eske. Se tap yon bèl bagay pou moun ta wè Guy Philippe avèk komisè Muscadin ta sou menm tab. Paske yo sanble Moun ki renmen Guy a renmen Muscadin, moun ki renmen Muscadin an renmen Guy. Se tap yon bèl bagay. Men komisè Muscadin, li son senp komisè di gouvèneman. Yon bagay ki dwe klè nan tèt nou tout. Vizyon klè Guy Philippe. sou sitiyasyon peyi an, li pa vizyon global kòmandan Guy Philippe, si nou pèmèt mwen di sa, li pa menm jan avèk komisè Muscadin. Komisè Muscadin ap fè yon batay ou kapab di rejyonal. Se yon komisè gouvènman e Muscadin te pran pozisyon l klè, se youn nan bagay ki vin pi di, ke anpil moun nan dyaspora estime ke yo desi kèlke pa. Muscadin te di, li se yon fonksyonè piblik, li se yon komisè di gouvèneman, li rete nan kad komisè gouvèneman l. Sa vle di ke ou menm ki te gen zye ouvè sou komisè Muscadin kòm moun ki ka rive lwen ansanm avè w, li fon deklarasyon ki choke w, se pa, e pa fòt li. Se paske l pa, li pa politisyen. E m bat bravo pou li paske l gen anpil tan l pa pale. Mwen m pa t janm te pale sou sa paske m pa vle, paske m konnen m se yon nèg ki fran, depi gen yon verite m ap di l. M pa t vle di veri, pale sou sa pou ke m pa deranje, m pa kraze, paske komisè Muscadin se moun mwen. Men deklarasyon l fè an, li fè anpil moun ralanti. E pa fòt li. Komisè Muscadin pa politisyen. Li se yon nèg ki dirèk. Mete komisè Muscadin la kòm minis jistis, konpòteman l gen an se li l ap genyen. L ap mache touye depi se gang ke l jwenn sou wout li. Pierre Esperance pa t ap ka ranse sou moun, menm nan rèv. Ti nonm Pierre Esperance patap ka ranse pou lap manke di Muscadin dega, mantò ou patap kapab. Muscadin patap ka minis jistis pou ap vin pou Pierre Esperance ap vin dil vòlè, menm nan rèv ou tap dil pou 1 Muscadin al pran pou 2. E sam renmen lakay li. Muscadin chèf nan peyi a pa gon ti militan kap ka kanpe pou dil vòlè, menm nan rèv wap dil pou 1 pou 2 yo gentan pranw. Se janl pasel pase JPP. Misken yo patap ka chef pou Pierre Esperance pwodwi rapò pou ap fè manti sou li. Ou patap kapab. Fò w konnen klèman ou pap kapab. Pou m ta chef pou Pierre Esperance pwodwi yon rapò pou l di ke m fè masak Lasalin pou l mete 77 moun. Oh! Menm nan rèv monchè! Se bagay ki fèm mal wi mesye! Pou prezidan Jovenel mesye gadel wè yon nèg kap depafinen sou pye avèk manti pandan w chèf deta epi nèg la kote lap lap fonksyone pòtoprens lan li pran avyon lal fè manti sou ou li tounen nan peyi a oh mesye Pierre Esperance gason m gade m tap bo Ayiti pou prizon gason m gade djòb a nou mèt la. Pyès prens li pwodwi fo rapò a sou nan peyi a, li akize prezidan, li di pre, li fè manti sou prezidan an wi. Li di prezidan Jovenel touye 77 moun Lasalin. El di prezidan se babekyou prezidan voye al touye moun yo. Pyè esperans anndan peyi, alò pou m prezidan? Jovenel Moïse monchè prezidan m nan pat pare. M renmen w anpil prezidan, m salye memwa w. Monchè m regrèt ou. Ou pat pare prezidan, ou pat pare, ou pat pare. Ou pat pare. Prezidan ou pat pare. Pou nèg a kanpe mesye, ou di wap defann dwa moun, pou fon kalite manti konsa sou yon chèf deta, pou di chèf deta oh! Oh letènèl, ou di prezidan touye 77 moun, ki moun pèp la ap dirije an? A kèl fen? Epi rapò sa nèg a gen kè li monte nan nasyonzini avèl li monte nan depatman deta avèl li fè manti a devan kamera ameriken sou prezidan an epi pou pyè esperans rantre nan peyi an bak depi nan wout yo pa gentan pwan al pan nou andan dye pa nou monchè yon ki deba yo pa fè monchè non mesye ayiti nou bezwen pap ka gen pyè esperans ladanl menm nan rèv non monchè. Ebyen ebyen esperans ayiti nou bezwen an rete nan tchyo padon monchè ayiti nou bezwen an poul gen pyè esperans ladanl kòman pou ladanl lan an poum ta chèf ou pyè esperans pou fè kalite dega sa rete ebyen tap twò fasil monchè an poum gon peyi m bezwen poum gon peyi ke moun bezwen viv tankou moun pou pyè esperans di sa sou mwen epi kòmsi aprè sa pou pou monte etazini pou ap fè manti sa sou on prezidan E sa k pi grav lan, gen devan kongrèsmèn ameriken ke l ap pale, pa lefèt ke moun sa yo respekte dwa moun, lè yo wè swadizan, son swadizan yon reprezantan dwa moun k ap pale, yo pran sa misye ap di yo oserye, e yo wè prezidan kòm kriminèl nan zye yo. Yo vann prezidan an nan tout televizyon aletranje kòm asasen, kòm vòlè kareman wi. Pierre Esperance gade, e sou fyèl ou m t ap pase ti vòlò. Ti delenkan, ti asasen kote w ye? M ta vivan m kite w ap asasine karaktè m konsa. E se sa ke prezidan kite pase ki koz ou wè nèg yo alèz pou y al touye l. Men apre asasina prezidan an, Pierre Esperance kontinye banbile, kontinye fè manti sou prezidan an, kontinye akize prezidan kòm gang. Oh mesye! Pierre Esperance m ta renmen Bondye prete w 20 tan ankò gason m. Pase nap chef nan peyi sa. Ou te met sou baton. Nap fout ou kman 75 kout makak ti volè, ti delenkan. E fow peye sa w fe yo. E m swete Bondye proteje w. Fok ou la. Fok ou la gason m. M swete w pa mouri bonè avek tout ti chyon la kap manje jape a. M te panse ti volè la. Misye pa jèn menm non. Misye pa jèn menm non mesye. Sa w e peyi sa men. Bagay nou ka nou grav wi mesye. Ka nou grav wi, ka nou grav, ka nou grav mesye, ka nou grav monchè. On piyay Pierre Espérance, on piyay yo ba ou monchè. Ah Dieu pardon monchè. Eyy. Efektivman janm di nou an Pierre Espérance son delenkan, son asasen, son malveyan, son ti.